Hey hey hey sa kap fèt sa kap fèt kòman nou ye kòman nou ye hmm, nan lòt ribrik nou jodi a pou semèn sa a e semèn sa ou ka remake nou pral fè yon ling de video yon seri ki ap toujou gen menm ribrik la ki ap toujou gen menm enterè a menm tit la se afè de kredi nap pale semèn sa a nou vle pale de kredi paske mond lan, sosyete nou an, e tout moun preske nan sosyete a ap sibi, ap soufri avèk sistèm kredi a. Pafwa se mal itilizasyon yo ki mete nou nan pwoblèm nan. N ap pale de kredi, de depans, m pral pale de enflasyon tou nan lòt videyo. M ap pale de depans nou yo, kòman nou kapab jere depans nou yo. E nan kèk lòt videyo nap gen pou n pale tou e kòman nou kapab jere lè nou vwayaje nou nou abite nan lòt peyi nou rezide nan lòt peyi nou vin sitwayen nan lòt peyi e kòman nou kapab jere tout sa yo e nap pale jodi a nou vle presizeman pale pou le moman nan videyo sa nap pale de e de kredi kat e kredi kat ban m pran m konnen nou tout konnen li men omwen e kite nou wè kèk kat ki ka gen yon pwen, yon plizyè kredi kat, ok, mwen panse ke, se pa yon problem, ta foun si nou gade sa yo la, la nou evite gade yo, konpwen, e, tout sa yo se kredi kat, se kredi kat ki ou kapab genyen, men ki sa kredi kat yo e? Kredi kat yo se tou senpleman yon lajan ke yon enstitisyon, yon bank oubyen yon enstitisyon finansyè deside mete o sèvis ou. Men lè li mete kòb sa o sèvis ou a, pa bliye ke se pa kado ke l fè w li. Se pa kado ke l fè w li e l ap ba ou l. Se lè ke w ap travay byen nan peyi a, yo gade kòman w ye, yo gade kont, yo gade antre w e ou se yon bon sitwayen. Konsa tou w gen dwa ap travay tou, men ou te ou pa t respekte oubyen ou pa t onore yon dèt ke w te gen anvè yon kwakseswa. Pafwa se gen dwa asirans machin ou pa t peye, pafwa se mortgage kay ou, se lwaye kay ou pa peye. Tout sa ke w fè nan peyi ki òganize yo, yo swiv ou yo nan yon dosye. Pafwa gen yon seri de bagay yo repòte pou ou e sa ka anpeche ke w vin gen yon kredi ki stab oubyen ke w ou gen dwa yo gen dwa retire w nan sistèm nan, yo ban w yon pinisyon de dizan, de setan avan ke w kapab rekontinye. Men gen moun o depa ki pa genyen. Egzanp, mwen menm, lè m fèk rive nan peyi sa a, mwen te bezwen yon kat de kredi. Depi nan peyi m, Ayiti, m te konn sèvi avèk kat de kredi, m te gen kredi deja. Men lè m te rive isa a, m pa t kalifye pou m te gen yon kat de kredi otomatik. E m pa ta ka ap sèvi avèk sak Ayiti a toutan paske m pa t gen sistèm nan online, mòd de pèman si m itilize pou bagay, bon m te oblije kite sa retonbe. Sak fè m te bezwen kat la, m te bezwen yon lè m al lwe yon machin. M gen kòb la, m gen yon debit kat, men gen kach nan men m, yo pa vle pran l. Yo vle ke se avèk kat de kredi a pou yo fè l. Menm si m ap peye kach, men se kat de kredi a pou yo anrejistre l. Gen yon lè tou m te bezwen ale nan otèl tou, m pa t ka peye l. Tout sa yo te fè ke m jwenn nesesite pou m te gen yon kredi kat. M al nan bank mwen an, mwen mande yo ke m ap ba yo yon kòb kach mete disponib la pou yo ban m yon kat prepeye. Sa vle di ke m deja gen kòb mwen, y ap ban m kòb si m vle yon kat senk mil dola, m ap depoze senk mil dola a ba yo, senk mil dola a y ap friz li. Y ap jele li, y ap kenbe l, epi mwen menm pou yo ban m yon kat senk mil dola. Yo pa te asepte, paske yo te di se pa sa ki enpòtan, se pa kòb mwen genyen an, men se pou m montre yo kote m ap jwenn kòb k ap antre, kote m ap ka peye l. Sa m vle fè nou konprann ke kòb yo ba ou a, se yon kòb yo prete w, Se pa yon kòb yo fò kado. Sa vle di pafwa nou menm nou konn gen yon kat de kredi ki gen 50 mil, ki gen 20 mil, ki gen 15 mil, ki gen 10 mil, ki gen 5 mil, pa konbyen sa depan de limit ou, de sa yo wap fè, konbyen yo ka konfye ou kredi a. Men lè yo ba w kòb sa se pa kòb ou li ye. Pa achte bagay ke nou pa twò bezwen. Pa achte bagay ke tankou lè gen yon spesyal nap kouri, ap toujou gen yon lòt spesyal. Achte sa nou bezwen. O, si n achte youn yap ban nou 2. Se pa vre. Mwen menm m te nan biznis lan tou. M te konnen kòman yo fè l. M te depi Ayiti. Gon seri de bagay, bon n ap pale sa nan lòt videyo, ki pa vrèman sa y ap montre nou an se pa vrèman sa. Sa vle di kòb ki sou kat de kredi a eseye jere l byen. Si nou konnen nou pa gon antre, nou pa gon kote nou pral jwenn nou. E m garanti nou gen de depans nou fin fè, nou p ap janm retounen kouvri l. Imajine w yo ban w kat de kredi, bon menm si yo ta ban w, menm si w ta gen yon kat de kredi 10 mil dola. Bon gen moun mwen konnen ki gen yon kat de kredi plis ke sa ki pran 50 mil dola l depanse l. Ou panse ke w pral peye 50 mil dola sa? Ou panse ke w pral ranbouse l? E pwoblèm ou yo ap toujou egziste. Sa k fè w te depanse l la? Lepi souvan nou depanse kòb sa yo se pa kote, se pa envesti nou envesti yo, yo pap retounen ankò. Pran prekosyon avèk lè yo prete nou, lè yo ban nou kredi, gon kòb ki disponib pou nou se pa pou nou li ye. Evite depanse san nou pa bezwen. Peye, achte lè nou konnen kote nap jwenn kòb la. E kòm mwen te di nou deja, si nap travay. nou pa byen òganize depans nou yo, nou pa byen planifye yo, n ap toujou wè ke n ap travay, n ap toujou wè nou dwe. E si w ap travay, ou wè w toujou dwe, se ke se de bagay ki gen, swa ke ou pa jere depans ou yo, ou byen antre w la twò piti, ou oblije chache yon lòt djòb, ou byen ou oblije elimine de depans ki pa vrèman enpòtan nan kay la. Pa egzanp, pafwa gen anpil de nou, si se ou menm sèlman ki nan kay la, pa egzanp, si w pa gen timoun, e, bon, m ka di si w gen entènèt sou telefòn ou, ou pa ta bezwen peye yon lòt entènèt nan kay la. Men si w gen timoun kòm y ap fè devwa, ou kapab peye l. Si ou pa bezwen yon telefòn alamezon, pa gen moun ki nan kay la tout tan, tout moun gen selilè, retire li. E si, pa egzanp, ou gen kebo, ou mete kab televizyon, chèn televizyon, e nou youn pa janm gen tan pou nou gad televizyon, tout moun rete sou entènèt yo, sou youtube, sou bagay yo, sou telefòn yo, y ap gade l. Retire l, poukisa w oblije peye 200 dola chak mwa pou yon bagay televizyon pa gen moun k ap gade l? Retire l lè w ap bezwen l, lè w ap pran l. Eseye viv avèk yon seri de bagay ki plis enpòtan. Peye sa ki plis esansyèl yo. Ou pa ka ap depanse epi lè kay ou rive ou pa gen kòb pou peye l. Oubyen ou pran kat de kredi a, ou nan chòp, ou nan bal, ou nan restoran, ou nan tout kote w ap mete mete sou pretèks w ap peye minimòm. Ou pral peye minimòm. Lè w peye minimòm nan l pa menm, pa egzanp ou depanse 300 dola, 400 dola, yo di w ka peye 10 dola. Epi ou menm ou kontante ou bay yon 20 dola, yon 10 dola. Epi ou toujou, ou panse ke li pa soti nan 400 dola la. 400 dola a toujou la e lòt mwa y ap mete yon enterè sou li. E la l ap, lè w ap fin akimile tout enterè sa yo, tout pwoblèm sa yo, l ap difisil pou ou pou w moute. Sa vle di ke toujou eseye depanse an fonksyon de sa nou genyen e pa pran depans, pa depanse san ke nou pa konn kote nou pral peye. Pafwa sa n ap antre a, se ap fò nou fè bidjè. N ap vini sou yon lòt videyo pou nou pale de kòman ke ou kapab fè yon bidjè an fonksyon de sa ke w genyen. Ebyen, sa ke m te vle di nou, jere kat de kredi nou. Pa kite kredi nou gate, pa panse son kòb yo fè nou kado men son kòb son koutwazi yo bay yon sitwayen ki onèt yo mete yon kòb pou ou men si w kite w pèdi kredibilite sa lap difisil pou ou pou remoute ankò e menm si yo dòt yo di w aprè 10 an aprè 5 an wap retounen nan sistèm nan se vre sistèm nan pa janm efase sa yo te ekri de ou a pa janm efase li toujou rete la Se yon tach ki rete sou ou. Chak fwa wap tcheke kredi w, yap wè nan tèl ane, nan tèl lè, ou te fè fayit, ou te fè yon bakrupsi, ou te gen yon bagay ou pat pè, ou pat peye, ou pat onore dèt ou, li toujou la nan istwa w. Sa vle di ke fè prekosyon pou nou aprann kenbe sa nou genyen e respekte, respekte angajman nou genyen avèk moun nan kredi nou, nan dèt nou yo. Pran prekosyon, kenbe la, nap pale nan lòt videyo pli pwochènman pou nou kapab esplike w sa ki.